Msonje mwen te fon live, mwen te fon live, mwen te fon emisyon sou sa, mwen te montre moun yo nwa su blan ke byen su Desalin, Kristof, Petyon, Tousen, tout moun sa yo, yo te bra de fè nan goumen, nan mete enèji yo pou yo batay. Mwen te di yo ke konsepsyon, planifikasyon, òganizasyon de lendepandans Dayiti pa fèt pa lèzòm. Al gade kòd nwa a, wap wè ke. Pa gen kenn esklav gason ki te lib. Pou yo te ka òganize, planifye. Ok? Sa di, apre towo sa, Makandal ensi ke kèk gwoup nèg. Se medam yo wi, se medam yo. Medam yo te lib, medam yo yo menm yo te gen. Medam yo te tèlman lib, imajine w, fi yo gen dwa pou yo te soti nan plantasyon sa al nan lòt plantasyon. Pa gen kenn gason ki te gen dwa soti nan yon plantasyon pou l al nan yon lòt plantasyon. Non. Poutan medam yo, kòm, sa w konnen k pase? M ap fini sou sa. Sa w konnen k pase? Nèg yo, yo te twonpe nan an tèm de konesans sou medam nou yo. Paske w konnen nan sivilizasyon ewopeyèn nan, nan sivilizasyon kòm se le Kodeèm nan, fanm pa, fanm pa gen valè. Fanm pa gen valè. Se patri, se patriyach yo ye. Fanm pa gen valè. Kounye a, lè nèg yo ap fè kòd nwa a, yo kenbe gason yo nan boul grenn epi yo lage medam yo. Poutan se medam ki pral evantre nèg yo, ki pral evantre kolon an. Tout sistèm ki te etabli an pwazone dlo, ba yo pwazon nan manje, tiye timoun, fè deside bagay, kiyès ki fè l? Medam nou yo. Kiyès ki tiye sòlda, pote zam bay ti mesye nou yo nan raje? E medam nou yo. Paske esklav gason yo, nèg yo, gade, selon kòd nwa, menm pou yon esklav ki nan chan al pipi, fò l ta omwen gen yon gadyen k ap veye l. Or pandan se tan medam nou yo yal nan mache, yap sot nan plantasyon sa yal nan lòt plantasyon, yap fè manje, yap bay timoun tete. Lè blan ap pale, yap sikile nan sal la pot manje, zòrèy yo fen, yap tande. Yo konn tout yon ansanm, yo gen tout enfòmasyon. Yo konn kilè blan dòmi, kilè l leve, kilè l manje, ki bò lap pase, ki bò l prale. Pi gwo espyonaj. E se medam nou yo ki pral kreye premye sistèm de ransènyeman an ki pi pwisan ki pa janm egziste ki rele chanpwèl bizango. Met granmoun sou ou. E se medam yo ki pral kreye premye sistèm de kartografi ki egziste se nan penyen tèt ti kouri. Majorite moun pa janm pa gen okenn konesans de ti kouri. Ti kou w ap gade la a, se yon sistèm de kartografi ke medam yo te fè. Paske yo pa t ka sikile avèk anyen kenbe nan men yo, anben, lè yo fin konn zòn nan, yo bezwen soti nan yon pwen A pou y al nan yon pwen B, pou pèsòn pa wè ki bò yo prale, yo gen youn nan mitan yo, yo trese tèt li. Yo fè tout chema a nan tèt li. Tout wout yo, ki bò gen pa, ki bò gen enpas, ki bò gen rivyè, ki bò, tout trase la nan yon ti kouri. Epi chak kote yo rive, yo just gade tèt moun ki gen tra ki gen kat la nan tèt li a nan ti kouri a, epi yo fè agoch yo fè adwat y al tout kote yo gen bezwen ale a. Nou pa konprann anyen. Sa vle di nou panse medam nou yo kòmsi m te gade w, nou toujou e sa k fè w wè ke lè blan vin dekouvri ke se medam yo ki te bay endepandans lan, An tèm de konesans, an tèm de strateji, menm sa yo fè nan labib la yo fèl nan istwa a tou, lè ap reekri istwa yo met tout fanm yo deyò.
Gina, men gon kote nan bib la yo vle bay enfòmasyon, paske gon kote nan bib la yo di ke Jezi di pase lòd la epi medam yo al bay nouvèl la. Non men gon bagay ou dwe konprann ee Salvador, sa w dwe konprann kisa li ye? Men kisa w dwe konprann, menm moun ki ekri bib la e li k ekri istwa a tou.
Se sa pa pil bagay nou pa konnen. Paske, tande, ba nou bagay ki enpòtan ou dwe konprann. Ki sa ou dwe konprann se ke, w ap wè menm nan labib, pou yo pale ou de yon fanm, fòk fanm sa a, inevitableman ou pa t ka pa pale de li. Pa egzanp, dan labib, inevitableman yo oblije pale de Sara. Paske Sara se madan Abraram. M pa wè si ou konprann sa m di la non. Inevitableman yo oblije pale de Claire-Rose paske ou pa ka pa Kòm si, si w se istoryen, ou pa ka di m pou nèg la te anperè pou w pral inyore madanm ni.
Jamè! Yo oblije pale de sa, de Claire-Rose. Yo oblije pale de Marie-Jeanne, yo oblije pale de Saint Belair. Men ann serye, kote Toya? Ou wè yo pale de Toya? Gen Ayisyen ki konn Toya? Ò Toya se le sèvo de la revolisyon ayisyèn? Le cerveau Le cerveau Li fòme ni Toussaint ni Dessalines Gang Guiton fòme Dessalines Toya fòme Toussaint Èske w janm wè yo pale w de moun sa yo Pa gen moun ki konn ni Guiton ni Toya